Ok kòm nou ka wè nou gen tout afè nou la mask nou pral fè an se yon mask avèk zaboka li se yon tretman pou cheve paske mwen wè pwent cheve m chita ap tonbe malgre mwen pran swen yo m pa kite yo sèk m pa konnen si se tanperati lan so n ap fè tretman sa. Dekwa pou nou ka pwoteje cheve nou, n ap bezwen zaboka, kòm nou ka wè, se yon mask zaboka n ap fè. Zaboka sa yo, mwen jwenn yo nan Walmart, bon chans pou mwen, m jwenn yo tou mi, paske dabitid, yo pa konn mi. Yo soti, sa yo soti Sendomeng. Yo se zaboka Sendomeng, kòm nou ka wè, bèl grenn zaboka, epi yo gwo paske yo konn gen ti piti yo, bon chans mwen jodi an, m jwenn sa gwo yo. Um, yeah, nap just koupe zaboka a. An, jan nou vle, ba, ou pa bezwen gon fason pou koupe la, kom si se manje nou pral manje l. So, ou koupe zaboka a jan ou vle, de kwa pou nou ka an prepare li avan nou mete li nan blendè a. Ok pou nou komanse se tout sa yo nap bezwen nou ka wèm getan gen an zaboka mwen nan blendè an an sa se yon yon lèt yon lèt pou cheve an yo rele sa an

kokoye dabitid m konn achte lèt kokoye an m pa genyen li so map itilize sa yo pito pou mwen ka fè li epi lwil sa se yon lwil rezen ki vreman bon li fè cheve yo vini li kenbe cheve an grese san li pa bezwen sèk so map ajoute li nan blendè an. An sa pral depan de ou menm pou konnen konbyen wap mete m pa mezire ok li pral depan de cheve ou sa lide ou diw fè se li ou fè anm nou pap bliye lwil kokoye nou an nap ajoute lwil kokoye an janm di nou an nenpòt lwil ou genyen ou ka ajoute li pral depan de ou menm an ki lwil ou vle ajoute mwen menm mwen vle ajoute sa yo mwen pran an. Lwil sa yo m gen la a se yo menm mwen vle ajoute, se sak fè se yo map ajoute. An tou la m gen 3 lwil, lwil kokoye, rezen avèk on lwil lwil doliv. Sa son lwil doliv, m pral ajoute ladan tou dekwa pou pou mwen ka kòmanse pwosès lan. Epi kòm nou ka wè tout bagay yo gentan nan blendè an, sèlman sa m rete pou m fè, m prale blende li pou m ka moutre nou. Avan m blende l, men kòman li parèt. Ok, tout pwodui yo ladan, lwil, tout bagay. Sèlman sa m rete pou m fè, se blende li. Nou gen ap pa byen ka wè lwil yo, bòt lwil yo ladan yo sèlman desann pa anba. Men li gen ase pwodui ladan pou l ka an blende zaboka. Apre m fin blende l, se konsa li parèt. Ya byen fen. E konsa nou vle li. De pa pou nou ka pou l ka fasil pou nou ka mete l nan cheve an. Mete l nan tout kò cheve an. Se konsa li vin parèt. Lè nou fin blende li. Malgre sa, rete rès nan blende a. Sa se yon zaboka edmi. Zaboka a te gwo. Zaboka a soti an Sendomeng. M te jwenn li nan Walmart lan epi m achte li. So se konsa li ap soti lè ou fin fè li. Epi n ap kòmanse pwosès lan. Nou gentan konnen deja m pral separe cheve m an 4 pati, 2 devan, 2 dèyè. Dekwa pou mwen ka, pou li ka pi fasil pou mwen ka mete tretman an nan cheve a. Kòm mwen te gentan kòmanse, mwen te kòmanse fè sa yo san m pa t filme, nou ka wè kòman li, kòman sa m te kòmanse deja a, sa k pa devan an, kòman li soti. Jan nou wè m ap fè l lan, nou make sure nou pase l nan tout cheve an, tout fil cheve an genyen, tout rasin tèt nou paske son tretman li ye. Nou bezwen tout kò cheve an, tout pwent cheve an, tout rasin cheve nou pou tout genyen ladann. Paske se sa, se sa, e pou tèt sa nou te fè lan pou an, in the first place. So, ya, pou tout cheve an genyen. An, pran tan nou, mwen men m te oblije, yo mande m si m ka travay jodi an, mwen di non m pap ka ale paske m te getan konnen m ap retire jodi an pou m ka fè sa. So, e pou m bagay ou ka fè nan kouri. Paske fòk ou kite l chita nan tèt ou. Dekwa pou l ka fè travay li sipoze fè an. So, ya, si nou enterese, nou mèt kontinye gade videyo a.

Ok kom nou ka wè sa se rezilta final la, a vrè di pa rezilta final la non men sa se aprè m fin ajoute tout pwodui an nan cheve mwen sa m pral fè m pral mete yon sachè pou m ka kite li fè tan nan tèt mwen sa se aprè 1 èd tan kom nou ka wè nou preske pa ka wè pwodui an ankò. M prale rense li byen rense epi lè m fin rense l m pral ajoute rens lè nou fin kite rens lan fè yon ti tan nan tèt nou epi nou rense li epi nou ka fè nenpòt kout pen nou vle mwen menm ap annik trese pa m yo paske se sa m toujou fè aprè m fin lave cheve mwen Epi, ya. So, si ti videyo an te ede nou, nou ka toujou eseye fè l pou kont nou. Epi, n ap wè a la pwochèn nan yon lòt videyo. Babay!